Fòm di ou depi m monte prezidan le 7 fevriye 2017 pou rive jodi an nan diskou envestiti m mwen te di l dayè se fraz sa m sot di talè a la stabilite politik è le premye dè byen piblik demokrasi li pèmèt ou gen pati de lopozisyon Pati opouvwa. Men nan tout peyi sou latè pa egzanp peyi pa w. Demokrasi, moun ki nan opozisyon yo, yo konstwi. Yo kritike. Ki pou pèmèt, lè se yo ki sou pouvwa, pou yo kapab dirije. Men pwotestasyon ke w wè ki gen nan lari Pòtoprens yo, se pa jodi a 16 fevriye 2021 an yo kòmanse. Nou pran dè milye de manifestasyon deja pandan 4 an. Jodi an, a chak fwa ke yon prezidan tankou m pale de chanjman, e m konnen ke mo sa, ou konn sa sa vle di pou ou, ou menm kòm Ameriken, chanjman pa janm fasil. E lè nou pran desizyon pou n chanje jan moun te konn jere leta an Ayiti, li bay pwoblèm. Nan nivo elektrisite pa egzanp, m kwè ke w okouran, ou konnen ki refòm k ap fèt nan sektè enèji an Ayiti, ki valè lòbi ke mesye dam sa yo genyen nan dans toutes les grandes capitales du monde entier. Ou konnen yo. Men nou menm nou pran desizyon paske moun sa yo pa ap gade la a. Ou pale de fèt. Kanaval s on fèt tradisyonèl. s on fèt nasyonal ki fèt chak ane. Jodi an, nou deside fè kanaval la nan Pòdepè. Pòdepè, vil ou ye jodi an la, s on vil ki oubliye depi lè nou endepandan an 1804 pou rive jodi an. Nou pran desizyon jodi an pou lemond antye mete kamera l menm jan ak kamera pa w jodi an. sou vil sa a. Nou pran desizyon pou ke lemond antye mete kamera yo sou vil sa a, paske se la vil de pè, se la vil de la tolerans, e se sa ke nou bezwen jodi a. Se pou sa jodi a nou mennen gwo festivite sa a la. Pwotestasyon wap pale yo, se nòmal, paske nou nan demokrasi. Se nòmal aske gen moun ki pa dakò ak nou. Men nou menm nou klè, sa nap fè jodi an pou peyi an. Apre 4 ans nap goumen avek yon seri de oligak kowonpu, de moun ki deside kenbe peyi sa a, kenbe leta ke map dirije a, yo pran l an otaj. Mwen menm mwen deside jodi a m retire leta anba grif yo. Sa vle di se 2 tig ki met leta a anba grif yo, mwen menm kòm yon chasè jodi a mwen retire tig sa yo e map fè l e map di w sa devan kamera le mond antye, peyi sa pap janm tounen nan sa ankò. Nou pap janm gen des oligarques corrompus ki konprann ke Ayiti se pou yo li ye. Ayiti se pou moun sa yo ou wè a la. Ayiti se pou mwen ak pitit mwen. Ayiti se pou jounalis sa ou wè la pitit yo. Ayiti pa ka pou 5 moun, pou 6 moun, pou 10 moun. Moun sa yo, mwen mande yo nan non pèp sa a, m mande yon break. E se break sa a yo pa vle ban mwen l, m ap tape yo sou men yo pou yo bay li. Paske se lalwa k ban m dwa fè sa. Pou m di yo apati de jodi a peyi a pran prezidan, yon prezidan k di non, e non an moun ki pa vle tande m ap fè w tande. Paske yo tout pale kreyòl, yo konprann kreyòl. Pèp la di l bouke. Li bouke avèk yon kategori moun, pa egzanp, pwodui petwolye avèk ou. Depi 50 an, gon moun ki nan pwodui petwolye, li rele m nan telefòn. Lè yon nèg gen telefòn yon prezidan, ou konn sa sa vle di? Pou l di m prezidan bagay la ap fèt depi 50 an konsa. Sa vle di depi 50 an nèg yo achte gaz la non pri X yo vin vann li non pri Y. Pandan n ap pale jodi an Ozetazini genyen yon endis pri k rele Platts se SP Global se li menm ki bay endis pri sa a sou. mache bousye ameriken an. Ayiti se yon peyi ki konsome 42 milyon galon de gaz pa mwa. Sa vle di Ayiti elijib pou endis pri sa a. E poutan, endis, endis pri sa a ke Ayiti elijib pou li a, l pa janm jwenn li. Paske y achte nan plat sa, lè yo vini isit, kòm Ayiti se yon peyi ki nan Karayib la, yo vann gaz la bay leta ayisyen nan endispri ki rele Caribbean Posting. Diferansyèl pri a konn anviwon on dola. An n fon ti egzèsis. Miltipliye on dola pa 42 milyon galon, sa fè pa mwa moun sa yo konn fè 42 milyon dola chak mwa sou do moun sa yo. Peyi a pa gen wout, li pa gen elektrisite, li pa gen lopital, li pa gen lekòl pou timoun ale. Peyi a debwaze, nou bezwen rebwaze l. Peyi a pa gen baraj irigasyon pou konstwi epi lajan ki ta sipoze fè sa yo, y al nan pòch yon minorite ki yo menm deside se yo k deside pou peyi a, se yo k di sa li se. Nou pa p pale dafè ideyoloji politik. Moun k ap pale avè w la la a se yon kapitalis li ye. Sa vle di m se yon antreprenè. Men m se yon antreprenè ki konnen ke lè m fè biznis, mwen la pou m peye taks, mwen la pou m respekte sa lalwa di. Pwofi a, se de li m viv. Men jodi an Ayiti gen yon kategori de moun, yo di w ke yo naje dan dè zo twouble. Se lè peyi a enstab, se nan enstabilite politik se la yo fè kòb yo. Mentnan jodi an nou menm n ap travay pou n kite peyi a bay moun k ap vin pou dirije l la, yon stabilite politik ki pèmèt Ayiti nou reve pou pitit nou a pitit pitit nou an nou jwenn. Prezidan Jovenel Moïse pou volim travay ki rete pou fèt nan peyi a e patikilyèman nan depatman Nòdwès lan, Eske w panse pandan rès nan manda w la w ap gentan fin egzekite tout travay sa yo a san pousan?
Mwen kwè ke fòk bon prezidan te kòmanse pa vre. Se pou sa nou di ke nou bezwen yon pwojè sou 25 an k ap vini pou peyi a. Ke se opozisyon ki pou ki vin pran pouvwa, ke se pati mwen sot ladann ki pran pouvwa, nou bezwen yon antant pou 25 an k ap vini. Se pou sa lè m tande anpil moun pale de dyalòg, mwen m dyalòg la m di fò l fran, fò l sensè. Paske sa nou bezwen pou 25 an k ap vini an, ou sot di l. An n pran egzanp nan Nòdwès. Pou soti Gonayiv pou rive nan ba Nòdwès, gen yon wout entèdepatmantal. Ou pase pa Answouj pou rive Bon Bato-Polis oubyen Mawouj oubyen Jan Rabèl. Men n ap pale pou wout sa yo sèlman, n ap pale de. dè santèn de kilomèt de wout. Lè w soti Jan Rabèl pou vin Pòdepè, sa fè w 43 kilomèt wout. Lè w soti Pòdepè pou rive Kafou Jòf, ou fè 79 kilomèt. Ou soti Pòdepè pou w ale Kap Ayisyen, an pasan pa Ansafolè, ou fè ou fè 103 kilomèt. On sèl gouvènman pap ka fè gen tan fè sa. Men mwen menm, mwen kwè ke nan yon plan global sou 25 ane kap vini, nou antann nou ansanm pou n di ke Leta jodi an, fò nou fon konbit ansanm poun ka metel o sèvis popilasyon an lè sa ou sot dil tout travay sa yo ap fèt menm jan nou pran desizyon poun elektrifye de ansafolè rive rive jiska basen ble e answit poun entèkonekte 4 komin ba nòdwès yo mvle pale de bonbadopolis bèdeyèn mòl sen nikola jan rabèl avèk re rezo elektrik tou sa yo map kòmanse yo men se pa ke nap fini yo. Nou konnen ke gen moun pou afè kouran an, m klè m bezwen di pèp la sa, nan map kòmanse nou pap fini yo kouran an pa ladann. Kouran an nap fini, wout kafou jòf la nap fini l nou vle klè ak sa. Men tout lòt travay sa yo ke nap pale a, pa egzanp mòn chen nap fè kounye a nap fini l, men tout lòt wout sa yo ke nap pale a fòk nan liv ke nap kite pou pwochen pou nouvèl administrasyon an pou li menm pou l ka kontinye travay. E se pou sa m di ke dyalòg la Fòs yon dyalòg sensè, fòs yon dyalòg fran pou l ye, pou nou yonn pa dèyè, se retire kò w, ban m mete pa m, men se yon dyalòg ki pou pèmèt nou mete Leta a o sèvis popilasyon an. E se yon Leta sèvitè, se li jodi an nou bezwen konstwi e se pou sa ou wè m sot bay jounalis etranje a repons sa a, fò n gen kapasite sa a pou n goumen avèk yon. kategori de moun nan oligachi a. M pa di tout non, se trè enpòtan. Gen de moun nan sektè prive a ki kòrèk, ki bon. Pa egzanp, kanaval sa k fèt la a, kouman l fè fèt? Se sektè prive ki ede komite kanaval la. Gen moun ki bon. M pa di se yo tout. Men nou genyen de kowonpi, de oligak kowonpi nan peyi a. Se pou nou korije yo ki pou pèmèt pou nou mete Leta o sèvis popilasyon an. Bon, mesaj pou m voye, m ta renmen voye bay popilasyon an, tout moun kap gade m, kap tande m la konn sa yo rele kole zepòl. Kole zepòl se lè m met zepòl pa m konsa avèk Sabin, epi nou konnen nou gon kote n ka ale ansanm. Kole zepòl sa vle di konbit, kole zepòl sa vle di solidarite, kole zepòl sa vle di viv ansanm, Se kole zepòl sa a ki fè jodi a n ap reyalize kanaval sa a. Se li m mande pou tout frè m, sè m ki nan lopozisyon politik yo. An nou kole zepòl pou n retire peyi a nan sa l ye. E kouman n ka fè l? Jan petèt m sot pale de dyalòg. Se lè nou met tèt nou ansanm nou jwenn yon vrè wout pou n mete peyi a sou wout chanjman ak devlopman tout bon vre. Fòs e asirans ke Domini Nasyonal genyen sou fezabilite tout ansanm de pwojè sa yo. Bon! Fò m di ou ke son trè, son trè bèl kesyon. Fezabilite pwojè yo, nou wè ke se pa jodi a peyi a li nan, li nan difikilte. Depi moun wè 6, 7 jiyè 2018. Men mwen m ka di nou, depi lè m te pran desizyon fè bidjè a, poum te mete ekipman nan bidjè a mwen nan difikilte mwen nan difikilte depi mwa me 2017 se lè sa m te pran desizyon sa dayè ou menm kòm jounalis ou sonje bidjè a se te yon bidjè kriminèl se te adjektif sa se sa yo te bay bidjè a bidjè kriminèl sa se li menm ki fè boulva sa la jodi a la. Ekipman n achte nan bidjè kriminèl la. Ekipman k nan bidjè kriminèl la, se yo menm k ap fè wout Kafou Jòf Ansafolè a. Ekipman bidjè kriminèl la, se yo k fè tout travay ki fèt nan Grandans, nan Nò, nan Nòdwès, nan Nòdès, nan tout depatman peyi a. Se pou m di w ke se pa jodi a peyi a li ap konnen sa l ap konnen an. Men sa pa anpeche travay yo kontinye fèt. Paske lè gon gwoup moun ki deside di bon Chak jou yo gen yon pwogram de manifestasyon k ap fèt chak jou. Nou menm, estrateji pa nou, nou kontinye travay paske moun sa yo, yo bezwen travay la. Moun k ap viv nan aryè peyi a. Sèke nou p ap kanpe. Pwojè sa ou wè m sot di a, m pran elektrisite a pa egzanp. Dayè, ou wè avèk sa m ye sou mwen. Sa fè twazyèm jou gra m avèk Mayo Elektrisite Dayiti, m avèk Kepi Elektrisite Dayiti. E m pwofite okazyon an pou m di. anplwaye nan Elektrisite Dayiti yo, de direktè jeneral la jiska dènye moun nan, moun ki touche pi piti kòb la, m ap di nou ke m fyè de nou. Se pou sa nou wè nan kanaval sa m pran desizyon 3 jou gra m pase l avèk edh sou mwen. Se pou m di ke jodi an, elektrifikasyon peyi a ke tout moun te konsidere kòm yon mirak pa egzanp, n ap fè l. Peyi a ap elektrifye. Pou ki sa? Se paske pandan gon gwoup moun ki deside pou yo kraze, pou yo brize, nou menm n ap konstwi. M ban nou garanti, ou menm ki sot poze m kesyon an, 11 mwa k rete a, se 11 mwa elektrisite, konstitisyon, eleksyon ke li ye. Paske se la n pwale. E se la n dwe ale e nou pap kanpe, se la n pwale.
Vwala telespektatè, telespektatriz.
Eske m pa, m pa, m ta renmen pou w konprann, pou, eske w, eske w konprann ke Pòtoprens pa, pa gen kanaval kounya? Gen kanaval Pòtoprens kounya a tou. Sa vle di m ta renmen pou verifye pou wè si Pòtoprens pa pa gen kanaval la jodi a. Ok? Sa vle di otomatikman ou verifye ou wè Pòtoprens pa gen kanaval. M ta ka reponn ou pou m di ou ke fanmi sa yo ke w di a, ke pitit yo ap mouri an, m ta renmen pou w verifye sa. Paske mwen menm kòm prezidan, m se premye moun ki la pou pwoteje lavi. Pou pwoteje fanmi yo. Pou pwoteje tout moun. E se sa m fè depi lè m monte prezidan pou rive jodi an. Men sa pa anpeche nivo de banditism ke peyi an ap konnen an, ke nou menm n ap travay avèk polis nasyonal la ke m voye m pwofite voye yon gwo kout chapo pou li, n ap travay pou nou mete sekirite ak lapè nan peyi a. Paske pa gen peyi sou latè ki ka fè pwogrè san sekirite ak lapè. Sa vle di an prensip. Mwen vle ou menm kòm jounalis lè gen de analiz ke ou menm wap fè yo, an nou fè yo sou lè fè. Paske pandan map pale avèw la la gen kanaval pò de pè, gen kanaval pòtoprens, gen kanaval dan le sid, gen dan le nò, gen dan le nòdès, gen dan la grandans, gen dan le sidès. Se pou ta nan plato santral gen kanaval tout kote nan peyi a. Paske kanaval se pa. Prezidan Jovenel ki vin fèl. Men kanaval son fèt nasyonal. On prezidan pa gen kapasite sa pou ta menm di pou bloke kanaval an Ayiti. Mèsi anpil. Jwaye kanaval 2021. Mèsi.
Vwala telespektatè, telespektatris Televizyon Nasyonal Dayiti, nou sot pase yon bon ti tan avèk Prezidan Repiblik lan.